M fè 7 jou map travay san kanpe paske mwen ou konnen mwen te request jou m te request jou pou fèt mwen e sak fè ke m fè 7 jou map travay sa vin rann mwen ke m pa gentan achte anyen pou baby pou valentine anyen menm menm online m pa gentan achte anyen m tap gade kelke bagay online depi semèn pase but lèm sot travay m fatige mwen fatige anpil e sak fè ke mwen tou. pa achte li vin ouvri grann mwen yon pa achte men problem nan m poko konnen you know premye fwa m pral achte m pa m konn achte m pa konn sa m ye expire but sa e premye sa se premye valentine nou ansanm m poko konnen fò m mache avèl e sak fè m leve bonè m gade kilè lè la li 10 è konbyen so mwen leve bonè so e sòl la nan je m konsa.

Paske jodi an 14 fevriye vwe. Pote pa fote man nan. Paske man travay. Man travay yè depi a midi. Man travay depi a midi. So, ban ap geta pou m achte an yen pou bebi nan. An yen men. Mwen ap gentan pou m achte anyen menm pou baby vre non. Men Macy's fèmen wi, m mele wi. M ap pran jodi a timoun, m ap pran. Paske sa k fè m di m ap pran, m nan pa te pede avan. Sa k fè m di m ap pran, paske premye valentine mwen avèk, avèk premye fi, an, baby, premye valentine mwen avèk baby menm pou m pa ba l anyen men. Men Macy's fèmen. Waww! Men jis fè men vwe. Anyway, so mwen lan mwen lan, mwen jous ale lan mwen lan. En an pou mwen sa mwen jous ale. Bote nan men jis plis bagay fiyo e bagay valiz ba. Fèyen bay sa yo. Apre sa lòt store yo ka yo ka yo ka gen tenis but m gon tenis m te bezwen pou li bon gade si m jwenn li. Oh my gosh bro. Pi fò kote ka fèmen jodi a vre. Baby I'm sorry si m mèt gentan baw valentine you know. Mal travay you know mal travay late mal travay bonè m antre ta so m pase m ap wè lè ba ou yo. Bon, si m pa jwenn yo jodi an, m ap òdè yo. But, m te vle pou m te ba li tout sa ke m te vle ba li jodi an. Mesi, m ba w mesi san pou montre m. Mesi lòt bò a, mesi. Mesi lòt bò a, so. Nan m nan pake nan mòl la, ki bò la ka la. So. An nan lanmò lan se nan vèm pou nou wè sa nan jwenn pou ou baby. Li fè fwèt anpil deyò alò. Lanm pou mas. Damn bro. Mwen tout boudam deyò mtimi. Lè m fin pake m tou mouri. M mete mas nan figi mwen. Mwen lanmò lan sa w. Ay, lè m rive lanmò lan, m ap fè nou konnen.

Tout kote fèmen. Tout kote fèmen. Ah, nan, nan. Mè, sa m deka fè pou mè di la, vè nan. Bon, se Victoria fèmen mè le mè. Bon. Victoria fèmen, tout. Mè le zan pi, wè nan, wè, tout kote fèmen. Genlè sèl bagay manje yo k ouvè isi Victoria fèmen Victoria fèmen Men Victoria lòt bò bò sa se pink but Sa fèmen Victoria fèmen isi Victoria fèmen Sa vle di m mèt tou tounen lakay mwen M mèt tounen lakay mwen paske m pap jwenn anyen pou baby.

Sou mwen ap gen palas nan yi. Bat, li pa fòse mwen e jou valantan nan. Dej wap fè bebi kado tou. Yon nan mwen pa kò la pou mwen bay sa pou mwen. So. Map oblije tounen lakay mwen paske m pa jwenn anyen pou bebe. M just pral gade nan m pral gade nan lòt story pou mwen. M just pral gade nan lòt story pou mwen sam jwenn pou li. Tout kote fèmen nan kay la. Misye te moute anlè a, yo fèmen. Kounye a l desann. Tout moun a fèmen nèt. Sèl bay manje yo gèlè te ouvè, men yo gèlè ap jete bay yo. Yo jete tout bay nèt. Mwen oblije tounen lakay mwen. Yo jete tout bay nèt paske yo fèmen. Yo panse gen kote k ap ouvè. Mwen vini twò bonè, e posib. Fò m tcheke vre wi madanm. M ka vini twò bonè vre wi. Mò la ka ouvè a dizè. Maybe dizè onzè yo. Mwen gade schedule mò. Bon mwen gade schedule la. M ka vini twò bonè vre. Mwen gade map ap mwen gade sa pou mwen se petèt yo te ka mete kilè l fè bat sa e kote pou ale yo. Mwen mande manzè. Ah. Ah, manzè. But li di ze m kwè. M pa wè sa m ta fè la non m konfyoze menm. M pa konnen si e fèmen yo fèmen mòl la oubyen yo poko ouvè. Paske m anndan mòl lan m poko konnen sa pou m fè la non. M bak al lakay mwen. Fò m ta mande.